Gen yon sitwayen epi ki te, m pa konnen si l te asiste dènye live mwen te fè lè ke mwen t ap pale de chanje nasyonalite a. Gen yon sitwayen, m pa konnen si se te yon pastè, m pa konnen si se te yon evanjelis, li ye apre live la mwen te fè live la nan dimanch epi nan lendi li menm li te fè yon live sou paj Facebook li li te di yon kretyen pa dwe chanje nasyonalite l mwen envite misye pou l te vin sou plato pa m nan pouki nou te pale sou sijè sa a li pat di m non men chak fwa m antre an kontak avèk li depi lè a m pa janm jwenn li alòske m toujou wè l ap fè ti live li. M pa ka kont li petèt Pa bliye de nos jours moun fè live se ya paske sa yap di ya li verite men jis yo bezwen view ok alò mpa di se sal fè men mpanse sil gon verite verite a dwe propajel sou tout plato ni chanel youtube mwen an ni paj facebook mwen an mesi mesi yon moun gon verite ou ka pasel sou li paske mwen avè pwè de 15 mil moun sou facebook. Mwen avèk prè de 2 mil moun sou YouTube avè di mesaj la pase e nan mwens ke 22 jou sou fon mesaj pase prèske yon milyon moun touche ant 2 platfòm sa yo ke mwen genyen. E pa bliye mwen gen Instagram mwen gen Twitter tou. Chanje nasyonalite, m te fè anpil tan mwen menm map fouye bib la pase kisa l ye ou ka estime m vag men m son moun ki gen bib lakay mwen e m Dèfwa m etidye tou. Dèfwa m etidye, dèfwa m pa etidye. Fò m pale nou verite. Dèfwa m etidye, dèfwa m pa etidye. Epi, m t ap eseye gade èske gen yon tèks biblik nan Bib la ki kont chanje nasyonalite. M pa jwenn, koute, m pa jwenn yon tèks biblik ki di al chanje nasyonalite, men m pa jwenn tou ki kont. Anfennkont, pou mwen menm. Mwen estime si yon moun ou pwal chanje nasyonalite ou, ou dwe gade nan peyi ke wap viv la eske chanje nasyonalite sa li pa kondisyon pou chanje nasyonalite yo eske li pa gen li pa pwal baw pwoblèm avè fwa kretyen nou. Ann di yon moun ki advantis. Epi yo di si ou chanje nasyonalite ou fòk ou admèt avèk lwa peyi a ki pèmèt ke ou travay jou samdi. Si lwa peyi a egzije ou travay jou samdi ou konnen sa wal chanje nasyonalite ou. La a li vin gen gwo pwoblèm avèk fwa kretyen nou an prensip antanke kretyen nan kondisyon sa a ou pa ta dwe chanje nasyonalite ou. Mwen menm se konsa m wè l. M pa konnen ou pral gade videyo a. Si w konnen yon tèks biblik ki kont chanje nasyonalite, ekri m prive epi pou ke mwen mete w sou plato a. Pa ekri m prive sou pretèks a m ba w verite a men m p ap vin patisipe nan cho a. Cho a e pou ou li. Okontrè w pa peye pou sa. Gen cho ou pral patisipe ladan l ou peye. Nan Robens Joseph, Cho pa m nan. Nou pa fè w peye pou patisipe ladan. Sèlman nou planifye tan, sa ka rive jou w disponib la m pa disponib, jou m disponib la w pa disponib men n ap kreye yon tan pou sa. M pral montre nou zanmi an, tèks li bay yo nou menm n ap li yo pou nou wè èske tèks sa yo entèdi moun chanje nasyonalite. Espere ke nou gade misye jiska lafen, pa pote jijman si toutfwa ou pa li tèks yo avèk swen. ok espere ke nou gade misye byen kap pale tèks yo mwen menm mpa dil gen rezon mpa dil pa gen rezon men nou menm nou pwal ouvri bib pou nou wè eske sa misye di yo gen verite ladan pa bliye non pam se Robens Joseph mwen sou Facebook mwen sou YouTube mwen sou Twitter e mwen sou Instagram non pa janm chanje se Robens Joseph. Pase abòne avèk mwen sou YouTube sa ap edem anpil paske kisa liye mwen gen yon efektif de abòne mwen dwe rive pouki mwen kapab e pete pa foy male.
Annou li ansanm nan Egzòd chapitre 20 vèsè 13 nan kes non non se pa egzòd se pa egzòd non ok annou li ansanm nan. Egzòd byen. Egzòd chapitre 2 vèsè 6 Pou nou al nan kesyon natiralize a, èske Jozèf te natiralize? Èske 1 Moyiz te natiralize? Nou vin avèk 2. Zanmi Bondye sa yo, jis pou nou ka moutre ou egzakteman eske Jozèf te natiralize, ok, eske Jozèf te natiralize oubyen l pa t natiralize, eske Moyiz te natiralize lòske mesye sa yo, de mesye sa yo, te ann Ejip, eske yo te natiralize? M ap tann repons toujou.

Sou kesyon natiralize a. Ok, n ap pran vèsè a egzakteman. Egzòd chapitro 2, le vèsè, vèsè 6. Ok, nou prale pou Moyiz. Kote Moyiz te fèt, se an Ejip. Ok, Moyiz te fèt an Ejip, men se yon, se yon, yon pitit. Faraon ki te pran Moïse loske manman Moïse te fè yon ti panye li te trese yon panye li lage Moïse hein sou yon dlo epi pitit fam Faraon an tande ok tande yon vwa santi gen yon timoun ki sou dlo a. Epi, pitit fi Farawon an te kapab pran Moyiz e Moyiz t al leve nan palè wa. Pandan Moyiz t al leve nan palè wa, nou poze kesyon, èske Moyiz te natiralize? E lòske Moyiz te nan palè wa a, èske yo te deklare Moyiz te natiralize? Èske yo te deklare Moyiz te yon Ejipsyen oubyen Moyiz te yon. Ebre, se sa nou pral moutre w. Ok? E kote yo pral moutre nou eske Moyiz te natiralize, se loske pwotan, eh, se loske Moyiz te gen yon pwoblèm. antre antre de moun ki t ap batay, yon Ebre avèk yon Ejipsyen. Lè Moyiz wè Ejipsyen an dèyè pou l touye Ebre a, Moyiz pran Ejipsyen an, li touye l. E lè lè lè lè lè lè mesaj la, lè pawòl la gaye, egzakteman yo deklare kiyès ki te fè aksyon an. Eske yo te di se yon Ejipsyen oubyen eske se yon Ebre? Ebyen nou pral moutre ou daprè vèsè an men egzakteman Moyiz te an Ejip egzakteman yo deklare Moyiz pat natiralize men Moyiz te rete avèk nasyonalite izrayelit li antanke Ebre. Ok antanke Ebre. Se sa ke nou pral moutre ou, mwen te kwè ke egzateman depi nou moutre ou, wap gen vèsè ou nan men ou e pèsonn pap ka vire hein lespri ou, wap bay verite a tout kote ou pase. Pataje live la pou nou silvouplè, pa gen moun la atravè gwo bout verite sa ke nou chache pou ou, nou pral lage humm pou ou egzateman, manke gen moun la jis pou yo tande verite a.

Li pati se yon se yon sèten anfan ejipsyèn, sèten anfan ejipsyen, men li di sè, en, li di sèten anfan dè Ebre, sa di moun ki te desann ann Ejip yo, lòske yo te ann esklavaj, yo pa t natiralize, sa di manman. Moyiz pa t natiralize e pou Moyiz te kapab pote pote nasyonalite ejipsyen. Nou la? Sa vle di egzakteman Moyiz fanmi Moyiz, manman Moyiz pa t natiralize lòske yo te desann ann Ejip an kaptivite dè dè ejipsyen.

Israélite est fils de breu e Moïse rete ebre. Sa vle di egzakteman nou wè an patan manman Moïse pa t natiralize ok manman Moïse pa t natiralize manman Moïse pa t natiralize e yo deklare nou egzakteman Paske fi e fi Fararon la pa deklare ke manman Moïse te natiralize. Pase manman Moïse te rete Izrayelit, te rete e Ebre. E se sa ki fè li te fè Moïse e yo deklare se pa yon fis Ejipsyen non, men plito se yon fis e Ebre. Se yon fis Ebre. Sa vle di egzakteman avèk moun ki di. Yo ka natiralize yon moun ki andan legliz oubyen yon kretyen pap en yon kretyen pap deklare yon bagay konsa paske yon kretyen deja konnen li pa dwe natiralize menm lè li tonbe nan nenpòt peyi a